Madam mesye nouvel la tou cho nou pap kenbe w anpil nap envitew prete pasyans ou like video an epi profite abone ak platfom nan pou kapab tande enfomasyon paske bagay la mangonmen nan minit menm ke nap pale la a ebyen fom diw ke sitiyasyon an konplike madam mesye nou pap pale anpil map envitew pran ti chèz ba w ou pral tande koze ou sou detaye nouvel tout nouvel yo an detay.
Lavi Ayisyen nan Etazini kontinye ap konplike chak jou ki pase, kote ke ajan ice yo, yo pa sispann arete imigran, presizeman imigran Ayisyen. Gen yon video ki viral sou rezo an, kote jounen ki te jedi a yè 13 dawout lan, ajan ice yo, yo arete Yon konpatriyòt ayisyen e sa fè anpil pale anpil. Daprè videyo ke n ap gade an, sitwayen an rele Jean Louis Luckner. Ajan ice arete misye nan zòn West Park. Hollywood Florida, oubyen Ayliwood of Florida, Jean Louis Luckner, m kwè anpil nan nou wè videyo sa, kote ke sitwayen sa gon mayo wouj sou li, yon pantalon jeans nwa, e gen 3 ajan ice ki antoure misye, mete l nan mitan. E gen yon dam, bon m ka di son ayisyèn si m di l konsa, paske l t ap pale kreyòl, se kòm kwa se ta devan kay dam nan ke ajan ice yo te kanpe machin yo, yo t ap pran misye, dam nan t ap pale avè l, t ap mande l pou misye di non l, pou ke misye bay yon nimewo ke l genyen, moun ke l konnen ki pwòch li, Pou ke enben moun nan ka konnen ki kote misye ye pou fè demach pou misye. Lè n gade vizaj sitwayen an, m si anpil nan nou wè videyo a, nou ka wè se yon pèsonaj, se yon m kapab di, se ta dwe yon pè de famiy, banm di l konsa. Se ta dwe yon papa pitit. Se ta dwe yon papa pitit ki responsab, banm di l konsa tou. Ok? Ta dwe yon papa pitit, e l ta dwe yon papa pitit ki responsab. Mwen mete ta paske m pa konn pèsonaj lan, mwen di papa pitit paske m pa konnen si l gen pitit. Ok? Mwen di ta dwe responsab, se paske sa ka rive nèg la gen pitit li pa responsab, li pa pran swen fanmi l, men mwen mete tout sa o kondisyonèl, Pou m kapab avanse de sa m pral di an. Mesye, bagay la konplike. Bagay la konplike pou Ayisyen. Pou imigran Ayisyen ki legal Ozetazini. Dayè, nou pa ka pale de tps ankò paske tps pa egziste ankò pou Ayisyen. Ou gen yon azil pending. Sa rele an atant lan. Ou gen yon rezidans an atant. Daprè avoka Eddy Laguerre ki te pale resaman nan mikwo konfrè nou Luckson Sainvil, li pa pwoteje w nan moman lajan Etazini ye la. Li pa pwoteje w devan ajan ice yo pou jan Etazini ye la nan moman. Sa di se ou gen kat ou gen kat rezidans la nan men w klè e ou gen paspò amerikan nan men w klè. Lè ou ka pou ki kapab idantifye w ke ou legal Etazini. Men nan ki sitiyasyon ke Ayisyen ki ilegal Ozetazini ap viv. E m sèten ke sitwayen sa, li gen yon azil ki pending. Paske lè yo mande l ID, li bay ID l. E m sèten ke si l pa t gen yon kat travay ke ki te ba l otorizasyon pou l travay, mwen sèten ke l pa t ap pran lari. Mwen salye chak grenn zanmi ayisyen konpatriyòt nou yo, kèlkeswa kote nou ye kap gade emisyon sa a. Minis Ayisyen afè etranjè peyi Dayiti an, Rayna Forben, daprè enfòmasyon ki bay Haïtienne, ki prezante bilan 5 mwa l nan tèt ministè afè etranjè a, bay bilan avèk deklarasyon ke l fè a. Li fè konnen ke ministè afè etranjè ap travay avèk patnè lokal yo, divès ministè ap travay avèk ONM pou kapab pran yon ansanm de dispozisyon pou resevwa Ayisyen y ap depòte yo ann Ayiti. An menm tan tou l di ke Leta ayisyen ap gade kòman tou ke l kapab diskite, pale avèk Leta ameriken pou wè kòman Sitiyasyon sa a, li kapab jere nan yon dimansyon. Men tout sa se pawòl yo ye. Pa gen anyen pouvwa defakto sa a, pouvwa ilejitim sa a, pouvwa sanginè sa a ka regle pou nou. Nou bliye ti radòtè, ti ransè ki te rele Eneval lan? Èske nou bliye ti radòtè sa a? Ti ransè k rele Eneval ki te pòtpawòl laprimati la, nou bliye ti radòtè sa, ti ransè sa, ki te di ke oh se premye minis la ki te ale ki fè yo pa koupe ti pyès la, kote radòtè sa, kote ransè k rele Eneval la? Nou pa konnen kote ti radòtè sa, kote ti ransè sa? Nèg ou konnen klèman pa ka fè anyen, pa ka regle anyen serye. Sèlman m ka di yon moun, ann pa kritike sitwayen an, Paske li deja nan lapenn li. Ba gen moun kap di oh nou pa tande yo di rete lakay nou pa pran la men mezanmi ann serye ann serye alò se li ki ta renmen pou ice pranl e li ki ta renmen pou ice pranl pa vre paske l konnen si yo pranl li gen anpil chans pou yo depòtel. Èske nou konprann? Nou pa ka blame l pandan, pandan malè a deja rive l ankò. Malè a deja rive l, n ap blame l mete sou li. Kòmsi e li k chwazi pote tèt li bay ice? Ki ayisyen la nan moman an ki deside pote tèt li bay ice? Amwenske moun nan deside l ap retounen an Ayiti, men m pa kwè gon ayisyen k ta di, ki ta wè, ki ta wè ice k ap nan lari pou l ta di ice men mwen pran m. M pa kwè sa. E m pa kwè gon imigran k ap fè sa tou. Epi lè nan blame sitwayen an ki deja nan pwoblèm ni, pandan se tan ou pa konn sitiyasyon vi nèg la, ou pa konnen si ke fò l al travay pou l jwenn pou l peye pou l peye fèm kay lan k ap rive sou li trè byento, fò l al travay pou l peye pou l bay kay la manje, dayè nou kapab remake, m pa konn si l gen machin ou pa, men nou kapab remake se sou yon bekàn li ye. Se sou mèkan li ye. Li ka gen machin nan lis gèt. Si m pran machin nan, machin nan ka fè nèg yo pran m pi rapid. Men ban m pran bekàn nan pou m kapab fè fè pakou a. M pa konn si li gen machin non. Se egzanp m pran. Sa vle di w ke sa k rive l lan la, fò n poze yon latriye kesyon avan ke n kondane l, avan ke n jije l. Avan ke n jije l, fò n ale nan lareyalite, paske nou pa nan li, nou pa konnen sa k fè ke l pran lari an, nou pa konnen si se paske l t ap sot travay ke yo pran Palamante lakay li, nou pa konnen si se pa paske li pral travay ke yo pran l, epi n ap kòmante, di pil bann koze, pil pawòl. E sa sèlman nou p kòm Ayisyen. Jije, kritike, pale moun mal, medizan, malpalan. E gon bagay nou bliye, Etazini pa pou imigran. Menm lè se imigran k fè Etazini, men Etazini gen vrè desandan l, li pa pou imigran. Dayè Trump di w sa deja, li di w klèman ke moun peyi pòv tyè mond sa yo p ap vin fè Etazini vin yon peyi tyè mond. Ou menm ki kwè ke w Etazini w, ou kwè ou asire, ou konprann, ou pa gen pwoblèm, enben al kwè l non. Kòman nèg Désir Sommeil se m ansanm Désir? Bless Personne Plezi pataje, trè kontan pou n rankontre avèk zanmi entènot yo nan mitan kalfou a pou n vin pale verite ak yo. Jiskaprezan, anpil deba ap fèt sou deklarasyon Konsil Jeneral Ayiti nan Miami an, Yvrick Delorme Cyrille, ki fè konnen Ayisyen ki pèdi stati pwoteksyon tanporè yo, tps, se lakay yo ke y ap retounen. Yo pa ta bezwen tann Leta ayisyen mete enfrastrikti spesyal pou resevwa yo ke yo prepare dokiman ke y ap gen bezwen pou yo kapab retounen lakay yo. Sepandan, li mete nimewo telefòn disponib si gen de Ayisyen ki twouve yo nan sitiyasyon ki ekstrèm difisil pou yo kab fè apèl avèk konsila a. Li note, yo pa kab arete yon Ayisyen, li menm kòm konsil, pou l debake pou l al mande libere l, selon sa l fè kwè. Deklarasyon sa yo pèmèt anpil gwo deba ap fèt sou divès platfòm yo kote kesyon ap poze èske reyèlman li te nesesè pou ansanm deklarasyon sa yo te vini bò kote Konsil lan paske Ayisyen yo twouve yo nan sitiyasyon ki estrèm difisil e anpil moun gade enkoyerans total paske responsab Minis Afè Etranjè peyi a te deklare ke gouvènman Ayisyen an deja prepare tout mwayen lojistik pou resevwa Ayisyen. ke y ap gen pou depòte anndan peyi a e selon konsil lan, li deklare se premye fwa ke Ayiti ap fè fas avèk sitiyasyon sa a e l di ki pral koyenside avèk kesyon eleksyon ki ta dwe òganize anndan peyi a li pa on ti bagay piti. Jeneral fòs represyon gang yo, Batsuri rantre nan nivo depatman Latibonit, li rankontre avèk delege depatmantal Latibonit la e vis delege awondisman Gonayiv la ak majistra Gonayiv la, yo diskite. Kès ki rantre Latibonit? Kiyès ki. Chèf, chèf misyon an, Batsuri. Jeneral an chèf, kòmandan Batsuri. Bon, misye rankontre, li rankontre avèk otorite lokal yo, nan kad a pwomès ke yo fè, li mande e akonpayman otorite lokal yo, moun Latibonit, nan kad sipò ke y ap vin bay lapolis nan konba ke yo pral gen pou mennen kont gang yo anndan peyi Ayiti. Jiskaprezan, pou moun k ap viv nan nivo depatman Latibonit, yo rete trè prudan. fas avèk deplwaman GSF la nan nivo depatman Latibonit depi 6 dawout pase a. Ayè jedi a fè egzakteman 8 jou depi GSF la deplòtonnen nan depatman Latibonit, li poko efektif nan kad travay yo pwomèt ke yo gen pou yo vin fè pou ede tabli sekirite nan nivo depatman Latibonit kap konnen sitiyasyon ki ekstrèm difisil depi yon bon bout tan e anpil apèl ap lanse nan ansanm zòn yo pou egzije otorite yo pran responsabilite yo. Wout nasyonal nimewo 1 an toujou rete yon espas lanfè, yon espas lanmò pou moun k ap travèse l parapò avèk gwo menas ki genyen avèk bandi kokoratsaras yo ki toujou okipe espas sa nan egzije moun peye lajan pou yo kapab frekante wout nasyonal nimewo 1 an. E sila yo k ap soti nan nò, nan nòdès, nan nòdwès ak sila yo k ap soti nan sant e wo Latibonit pou travèse ale nan bas Latibonit yo toujou konnen sitiyasyon ki ekstrèm, difisil e konplike e lanse apèl avèk otorite yo pou omwen pran travay sekirite w plis oserye Blaise Pterson.
Dezyèm an vini avèk minis afè etranje ak kilti peyi Dayiti a, Rayna Forben, e aprè sa n ap gen pou n rejwenn de Sévère, ban m vini avèk minis lan.
Je veux partager avec vous un aperçu du travail que nous avons accompli ces cinq derniers mois. L'organisation de notre diplomatie doit se traduire par des outils de service, les grandes priorités du gouvernement. Jodi an, fason ke n ap trete dosye sa yo, premyèman, n ap pèmèt mwen pa bay anpil enfòmasyon sou li paske se yon sijè ki sansib, ke n ap trete avèk anpil diplomasi, anpil respè dè de kote. Men mwen kapab. di nou ke depi plizyè semèn ministè lan ap fè rankont non sèlman avèk enstitisyon lokal tankou ONM, tankou lòt ministè sektoryèl, ministè fanm, ministè afè sosyal, nou tout nou an sinèji nap travay pou ke nou kapab etabli yon plan pou ke nou kab resevwa konpatriyòt. moun yo. N ap fè yon gwo pledwaye tou avèk Etazini pou ke nou kapab gen yon meyè konpreyansyon de ki jan, ki lè, kòman e an tout respè e dignite fanmi nou, zanmi nou ki aletranje ap retounen nan peyi a lè pou y a retounen. Donk, m ap di nou ke se yon sijè ki ekstrèmeman sansib jodi a, nou pa. minimize ankenn diskisyon ke nou kapab genyen avèk entènasyonal la. Fè m konfyans, s on sijè ke nou pran seryezman e nou ap fè tout sa nou kapab. Premye Minis lan gen yon ti pawòl li renmen di, tps lan se pou timing, nou bezwen yon ti tan devan nou. Nou bezwen tan. e n ap mete estrikti an plas, n ap pale avèk patenè yo, n ap pale avèk lòt peyi pou nou wè kijan èske nou kapab fasilite bagay sa. Ayisyen k ap viv Ozetazini, pataje enfòmasyon avèk nou paske pou nou kapab mye prepare, pou nou kapab. Vwala.
Minis afè etranjè peyi Dayiti a, Madam Raïna Formin, se konsa m kwè non an ye, E ki di bon, Leta ayisyen deja ap travay avèk plizyè patenè lokal pou l di byen, e plizyè ministè ki angaje, gen ONM, Ofis Nasyonal Migratwa, Migrasyon jan yo rele li an, eskize, pou kapab prepare retou ansanm ayisyen sa yo, sa ap depòte ou di mwens ke. e si la Touki yo menm swa ta deside tou retounen an Ayiti, men pa bliye ke m kapab di la, Konsul Jeneral Ayiti a ki li menm nan Miyami, n ap pale de Mesye Yverick Delerme Cyrille, misye klèman di, n ap fè ti rapèl la kote misye di ke Jodi a eske leta eske si yon moun ap antre lakay li pral vin lakay li e oblije gen fèt pou yo fè pou yo resevwal se lakay li lap vini kidonk pa oblije gen fèt pou yo resevwal e sa vle di minis e konsul jeneral ayiti nan Miami an mesye Yves Yves Yves Ricard Deliam Cyrille Klèman pou l di, w ap antre lakay w. M antre lakay w, se kòm kwa m ta di ke m ap, mwen te deyò, m ap antre lakay mwen. M pa oblije kòm si mande madanm mwen pou l fè fèt, rale a chache DJ, mete pil spikè, pil bagay deyò. Men tande, se vre se yon figi de stil misye itilize. Men pa bliye ke menm, bon, petèt m pa konnen si konsi la pa t tande, E minis ayisyen k ap viv Bòdlo, m kwè se Kate oubyen Katia Verdieu, li te di klèman ke Leta ayisyen ap pran tout dispozisyon pou l resevwa konpatriyòt ayisyen sa yo. Sa vle di, de otorite nan Leta a, yo chak ap di yon bagay diferan. Sa vle di pa gen kowòdinasyon nan sa y ap di an. Pa gen kowòdinasyon ladan l. Antouka. Dosye eleksyon Desir nou konn sa byen depi nou pale de eleksyon se Sévère, Sévère kòman nèg ye mon frè m espere ke ou anfòm espere ke ou tande nou byen kote w ye a Sévère. Bonjou Désir bonjou Blaise bonjou bonswa tout moun nou kontan retrouve yo wi jodi an Blaise yè KEP an finalman pibliye olye de 15 kounye a la se 17 Se 17 gwoupman politik ki agreye jodi an la yo anonse y ap mete fen avèk enskripsyon regwoupman yo Blaise. Alò se 17 gwoupman ki agreye? Yes.
Premyè fwa se te 15. Premyè fwa se te 15. Apre sa yo te bay 3 lòt gwoupman yo posibilite pou ke yo pote pyès yo te manke yo. yo te genyen jiska madi pase. Nou sonje m te di w gwo lobo Anèl Belize t al fè nan KEP a te avèk Mèt Iswit Tewofen piske pati politik lan m kwè se defile kisa kisa li nan gran rasanbleman demokrat epi m te wè yo t al depoze rès pyès yo enben Iswik bon Iswik pami 2 estrikti politik ki vin fè 17

E Jean Onel Sistanis e Blaise. Ansyen direktè ministè defans. Ansyen direktè ministè defans. Sa misye genyen? Yes. Li se youn nan pati politik ki fè pati de gwoupman Myèl la. Yo anonse se Jacky Lumac ki ap kandida a la prezidans pou yo. Se sa yo anonse. Jacky Lumac se li menm ki ap kandida a la prezidans pou gwoupman Myèl la. E bon, misye di w menm lè l konnen manda li ti defize men fini, men l pral nan eleksyon kanmenm. Pa bafwe moun. E se Jacques Rumack, e jan nou di w lan, dezòmè se 17 gwoupman. Mentenan, Jean Ronel Sistanis pa ekate posiblite pou ta, pou yo ta regwoupe yo, pou yo ta regwoupe yo. Koumyè l ta regwoupe avèk lòt strikti? Dezòmè m kwè se 228 pati politik ki gwoupe yo Blaise. 228 pati politik ki gwoupe yo. Men youn nan pwoblèm ki gen la, gon pakèt strikti la k ap ekri kaye pè ki di yo wè non tèl non pati yo a nan non gwoupman yo pa rekonèt yo. Pa egzanp, gon gwoupman ki rele Rasanble. Enben genyen de responsab de. Désir? Yon bagay?
A mwen sa, mwen sa mwen ta panse.
Ah ok, m panse, m panse gen yon gwoupman ki rele rasanble, mesye. Enben gen yon lòt pati, yon pati politik ki rele rasanble ke KEP a yo di li pa bay manda avèk pèsòn moun al siyen nan non rasanble e yo di men kiyès yo mandate kèlkeswa moun yo ta vle al siyen nan non pati a men kiyès yo mandate pa bliye te gen menm pwoblèm sa avèk viktwa platfòm viktwa enben gen pati politik viktwa ki yo menm te ekri ka ipèr pou di pa asosye yo e platfòm viktwa nou konnen se pou se platfòm premye minis la donk gwoupman viktwa se gwoupman premye minis la epi apre sa mesye Apa de viktwa genyen jan n di w lan rasanble e genyen de pati politik ki di ewè yo wè non pati politik yo a fè pati de gwoupman san ke yo pa bay Gen yon pati ki te rele respire tou mwen te gen yon nòt ke yo te mete deyò pou te denonse Wi wi
respire gen de gwoup sitwayen tou
Exactement. Debout Sitwayen. Sa gen son pakèt non ki sanble. Se de se de non gwoupman ki sanble ak pa a non pati politik. Mentnan, youn nan bagay ki genyen se ke moun yo ka fè diferans lan. Gen gwoupman gen pati politik. Ok. Nan, gwoupman ka toujou pote non viktwa men pati politik lan rele vik. Moun nan gon pati politik ki rele viktwa. Gwoupman se yon sanm de pati politik ki fòme l. Ki diferan avèk de pati politik. Yon pati politik li ka se de zòganizasyon oubyen de seri de moun, li pa gen òganizasyon men se de seri de moun ki adere, ki gen ansanm de kritè yo, yo gen nonb de moun leta, konbyen Mateli te vin mete m bliye wi pou ka fòme yon pati politik. M konnen Mateli te liberalize kesyon pati politik yo men se sa ki genyen la. KEP ap vanse, ap vanse tèt dwat e janm te anonse sa yè, yo anonse kestyon pou jounalis oubyen obsèvatè elektoral yo kapab vini pou yo akredite, pou akreditasyon ke se swa pou obsèvatè elektoral oubyen de ou pale de obsèvatè ou wè ou wè onu, ou wè kominote entènasyonal la, men ou wè tou dè zòganizasyon ki nan kestyon defans dwa moun ki ladan tou. lè yap pale de obsèvatwa elektoral paske konn gen dè zòganizasyon dwa moun ki konn nan obsèvasyon elektoral se anfèt se sa e jan nou di nan jodi an la kestyon regwoupman yo ap fini nou raple sa regwoupman yo se ansanm de gwoupman ki mete tèt ansanm pou regwoupe yo gwoupman an se ansanm de pati politik oubyen de platfòm politik ki mete tèt yo ansanm pou yo kapab regwoupe yo. Nan stad nou ye la se stad regwoupman, sa di wap wè pa egzanp gwoupman myèl gen dwa deside mete tèt li avèk gwoupman rasanble oubyen gwoupman viktwa e lè yo mete tèt yo vin regwoupman. Men pwoblèm ki genyen avèk sa sèke lòske pati politik sa yo gwoupe yo Pral gen pwoblèm pi devan pou pral konnen kiyès ki pral kandida pou tèl departeman. Sitou si pati politik la te gentan di lap voye kandida pou pa egzanp o sena pou depatman lwès epi lèl vini nan gwoupman gon lòt pati ki menm te di tou lap voye kandida pou depatman lwès e la pwoblèm nan pral gen pwoblèm. Pa egzanp, platfòm viktwa pati politik aya, Gras a Dèlva,
Ayiti avan, li se veytab tou. Pati gas la se pa Ayiti devan l rele? Ayiti an avan oubyen Ayiti devan? Ayiti avan, aya, Ayiti avan. Ou kwè sa? Ayiti avan, aya, Ayiti avan. Li te fè pati de gwoupman Viktwa. Kounye a la, kòm nou konnen Graça Dèvla pa ka pa kandida o Sena, epi MTN ki fè pati de gwoupman an,

Gracia Delva toujou montre ke li pa nan gouvènman an. Kouman l fè nan regwoupman ki lye avèk Alix Didier Fils-Aimé? Se koken l pete paske l wè Ki di ki di fè pati de pouvwa a Blaise? Ou jwenn de privilèj? Gon pakèt nèg la y ap pran pòz ideyoloji paske lè w ale sou radar pouvwa Gen enkyetid ou pa genyen non. Pòs yo pa sou kont ou. Menm lè yap bay lòt pati yo 5 goud pou fè kanpay ou menm yo pap baw 5 goud non paske yo di waw tout sa ladan mwayen antre ladan menm si m konnen gen de seri de nèg ki di yap kandida yal eleksyon Si yal sèvi ap bay pwoblèm si pagen lap bouje se yo ki pral bay pwoblèm sevè. Nan mwen se dezi. Se va tounen rele nou. Bon, mwen menm m panse ke modèl batay ki ap mennen la, sanble kesyon an pral bèl anpil Blaise. Kesyon eleksyon ke n ap pale la. Anpil nèg, vizaj yo ap parèt aklè nan sa yo te konn di avan, nan konpòtman ke yo te gen avan ak konpòtman ke yo te gen jounen jodi a. M kwè mwen menm avèk ou e lòt moun ki ap gade n la yo. si yo kontinye a scroll, si yo kontinye a zape sou rezo a, y ap jwenn yon ansanm deklarasyon ke yon gwoup aktè politik dan le tan te konn fè. Malerezman pou pèp la, sitiyasyon de prekarite ki gen la jodi an, li siprann anpil nan moun yo oblije ap rapousuiv menm gwoup moun sa yo ki mete peyi a nan sa ke li la. Nou menm, ki pratikan gen yon responsabilite anvè la nasyon nan fòme yo, nan enfòme yo, pozisyon davangad pou di ke kote yo prale a men ki sa k pral rive. Tout dènye eleksyon ki òganize anndan peyi a, Blaise Sterson, Jean Wilner Sévère, zanmi entènot, li plonje n nan sitiyasyon enstabilite egi ke nap konnen la jodi a. Sa k pral fèt la, lap gade lap antere nou nèt. Sa k pral fèt la si yo pa byen san pou byen pran tan pou yo fè l, lap antere nou nèt pou nenpòt kale pwisaske jiskaske peyi bout tè sa disparèt nèt sevè. Wa di m de tou sa de zye. Bon, li parèt un pti pe grav. Ou teste eleksyon an, Blaise? Hein?
Pou eleksyon an? Eleksyon k pral fèt la, si kòm si se pa gen, kòm si nèg yo pa pran de dispozisyon sevè, drastik, kòm si pèmèt ke yo fè yon eleksyon e pa seleksyon, yo fè l janm kòm si bagay la kòmanse kriye, kriye skandal la sevè, li pral efondre nou nèt nèt, se, l ap efondre peyi a nèt. Selon mwen menm. Wi men kounya la blèz e sa poun fè se kontinye gade kòman nou kapab fè pledwaye pou ke derive de korije pou yo korije nou pa gen lòt mwayen pa egzanp gade se 2 nèg la ki ap vin di eleksyon pa pwopis tankou pa egzanp Denelus Derius ki pa dakò avèk dat eleksyon an li twò bonè. E paske yo nan pouvwa a wi. Yo konnen si eleksyon fèt gon nouvo prezidan yap pèdi djòb yo. E poutèt sa yap di eleksyon twò bonè. Yo pa mande pou gon nouvèl tranzisyon non. Yo mande pou gon nouvèl gouvènans. Pou gen chanjman nan kabinè a k fèt. Men omwen voye eleksyon mwad mas. Sa di toutotan eleksyon pran tan pou l fèt, yo menm y ap rete sou pouvwa, y ap kontinye jwi privilèj yo. E gen se de lòt moun ki ap mande yon nouvèl tranzisyon se paske yo konnen si y al nan eleksyon, menm madanm yo, yo p ap vote yo. Ok. Men tou gon lòt gwoup de moun ki kwè ke pa ka gen eleksyon tankou Désir Vénès pa rapò avèk sitiyasyon sekiritè. Sa di menm lè ou wè anpil moun ap mande paka pa di ap di paka gen eleksyon anndan peyi an chak gen rezon pa yo genyen se pou enterè yo genyen. Sevè bon Sevè m panse ke m ta ka dakò avèk ou pou sèten dantre ki dan lopozisyon oubyen ki nan pouvwa pou yon rezon oubyen yon lòt yo pa vle ke eleksyon an fèt osi rapid sitou yon nèg ki fèk nome delege oubyen vis delege oubyen l fèk pran tèt yon konsèy minisipal. Li pap dakò, li pap aksepte ke w vin pale l de eleksyon ki ta dwe prese òganize, paske l poko fin tete manmèl la. Men ou konn kisa koz sa rive? Se paske moun sa yo lespri patriyotism li pa egziste lakay yo. Yo pa patriyòt. Paske nan jan ke peyi a ye la a, ou kab fè lajan se vre. Fè lajan pou sèvi, pou fè kisa? Ou fè lajan ou limite nan tout nivo. Ou paka soti de yon pwen pou ale nan lòt pwen. Si pou w deplase ou oblije jwenn yon chèf gang pou di l tanpri souple m pral travèse èske m kab travèse wout nasyonal nimewo 1 an sa gen prèske 2 a 3 zan depi machin prive pa pwente sou li wi mesye 2 a 3 zan depi yon machin prive pa ka soti nan depatman lwès peyi a pou w pran direksyon l gran nò li grav anpil sa vle di se sou otorite gang yo ke n ap n ap fonksyone. Kesyon ki ap poze, anpil nan moun yo tou kap kesyone kesyon fondamantal ki ap poze a, nan òganizasyon eleksyon yo avèk gang yo si pa gen anyen ki rive fèt, wap sezi wè se sou enfliyans gang yo moun ki pral eli nan iks oubyen igrèk zòn yo pral eli. Depatman Latibonit lakay mwen genyen 17 komin. 10 nan ba Latibonit, 7 nan wo Atibonit. Nan wo Atibonit nou kab di konsiderableman genyen omwen 2 komin ki afekte avèk kesyon ensekirite a. 7 komin sou 10 nan rejyon bas Atibonit lan li enfekte avèk kesyon ensekirite a san konte lòt komin yo ki chaje nèg avèk zam ilegal. ki di ki ap batay kont gang e kou eleksyon pral fèt gwoup nèg sa yo yap mete yo pral yo pral jwenn yon gwoup nèg ki ki nan kanpay ki nan politik sa vle di son eleksyon ki pral fèt fè sou fè dife sou dife kout zam sou kout zam ou ka al genyen yon lòt e e riyèl vayan ou kab gon jenosid ki vin fèt nan kesyon eleksyon pa bliye ke eleksyon se enterè ke liye eleksyon depi ou wè eleksyon se enterè nan la pap dakò poul pran jel poul gade li envesti lajanl nan kanpay preparasyon kandidatil epi li jis gade yon gwoup nèg avèk zam vin leve vin pran eleksyon nan menl e sa se istwa monè kourant nan nivo depatman latibonit gen eleksyon avèk zam nan wi nou kab di gen jefò ki ap fèt si le plan sekiritè paske gen deplwaman ki fèt nan nivo nan nivo depatman latibonit men eske deplwaman yo sifi pou di ke pral gen sekirite nan nivo depatman. Jiska prezan, 8 jou depi GSF la deplwaye nan nivo depatman Latibonit, yo kontinye ap make pa sou plas, se dispozitif ke y ap pran, de rankont estratejik ke y ap fè avèk de mab nan mitan nan mitan popilasyon an. E de fèt, ansanm rankont sa yo, se de rankont ki te dwe fèt byen avan deplwaman deplwaman misyon an. Paske, tande, ou bay atitid avèk prezans misyon an. Eleksyon se nan 3 mwa, hein. Eleksyon ap òganize selon di Konsèy Elektoral Pwovizwa a. Enskripsyon kandida pral pran on tan pou enskripsyon kandida yo. Evalye chak kandida yo parapò avèk dosye ke yo bay li pral pran on tan. Sa yap kenbe pou yo kenbe, sa yap bay kanè pou yo bay kanè. Ansanm deplasman chak grenn moun yo nan lye sur kote biwo de vòt oubyen sant de vòt yo ap ye li dwe garanti. Eske lapolis ke nou gen la an mezi pou garanti sekirite bon dewoulman yon eleksyon kap fèt nan Bèlè, nan Site Solèy, nan Matisan, nan Gran Ravin, Vilaj de Dye, Kwadèboukè, Kanaran? Eske.